Mwen se Wisbit e jodi a nap pale de yon bagay ki souvan neglije men ki ka chanje tout karyè w, relasyon pwofesyonèl nan mizik. Avan nou kòmanse epizòd jodi a, nou vrèman dezole akoz 2 semèn absan ke nou te pran, men se pat pou yon plezi, se te yon pwoblèm nou tap eseye rezoud. poko fini, se youn nan rezon ki kòz nou pat prezan. Donk nou vrèman dezole e nou swete rekipere e reprann nou trè vit. Donk nou pral antre nan pati ki pi enpòtan ki se epizòd jodi a. Mèsi anpil avèk ou menm ki te kòmanse swiv nou e kap kontinye swiv nou.

Avan n kòmanse, kite m ba w ti konsèy sa, Nan endistri a, pa gen okenn siksè ou ka fè pou kont ou. Se relasyon w bati ki ka mennen w pi lwen. Pa koute moun k ap di w gen talan, ou bon, ou gen don. Wi, se vre ou gen talan. Wi, se vre ou gen yon don. Men san relasyon, pa gen okenn kote ou ka rive fasil. Pou itilize rezo sosyo se relasyon ou bati avèk fan ou, lòt moun. Donk, se relasyon ki prime nan tout sa ke wap fè. Gen relasyon fizikman wal chèche, konsa tou gen relasyon de no jou ou ka bati via rezo sosyal yo. A kote moun kap konseye w, ou gen talan, ou kapab, moun dwe mache sou ou. Men si w pou chèche bati relasyon, al eseye pwouve sa w ka fè, montre moun tout sa ke w vo, epi w pa janm konnen pa ki koulwa w ka pase ki ka pèmèt ou jwenn debouche w bezwen an. Deja nap di w mèsi si ou rive jiske la. Nou pral antre nan premye pati an. Men avan nou antre nan premye pati ribrik lan jodi an, n ap di ou mèsi avèk ou menm ki abòne, ki toujou ap swiv nou. E ou menm ki poko fè sa, n ap envite ou fè sa kounya. Peze bouton notifikasyon an pou pa rate anyen. Epi kòmante, konsa w ap ede kominote nou an grandi. E pa bliye, EP a de Dressy Dress Girl disponib sou tout platfòm yo. Aktyèlman la, nou gen anviwon 12 mil ekout sou Spotify. N ap ankouraje w, ou menm ki poko fè sa, al koute l, oubyen achte l sou Amazon ou App Store. Degaje w, n ap tann ou. Ann antre nan pati 1 ribrik lan ki se Poukisa relasyon enpòtan? Ann swiv avè m. Karyè w se plis pase mizik ou. Li sou moun ou rankontre, moun ki kwè nan ou ak moun ki ede w grandi. Yon bon relasyon ka mennen w nan kolaborasyon, opòtinite ak viziblite. Yon move relasyon ka fèmen pòt pou ou tou. Pa bliye, siksè pa mezire nan kantite views sèlman. men nan kantite moun ki vle travay avèk ou. Mwen pral montre ou 4 fason pou w konstwi relasyon pwofesyonèl ou. Ann antre nan pati 2 an ansanm avè m e nou pral ba w 4 teknik pou konstwi relasyon pwofesyonèl ou. Premye etap la se rete onèt ak transparans. Pa fè fo pwomès, pa pretann ou plis ke sa w ye a. Onètete w kreye konfyans epi fè moun respekte w. Dezyèm pati an se fè kolaborasyon ak respè. Se fè kolaborasyon avèk respè. Chwazi yon moun ki pataje menm vizyon ak etik ou. Pandan kolaborasyon an, Rekonèt efò lòt moun nan, pa pran tout merit yo pou tèt ou. Twazyèm etap lan se kenbe kominikasyon klè. Si gen chanjman nan travay ou, sesyon ou oswa mizik ou, fè moun nan konnen l alè. Konsèy, Pa kite moun nan fè spekilasyon nan travay ou. Katriyèm etap la se rete pozitif ak pwofesyonèl. Mwen di nou rete pozitif ak pwofesyonèl. Evite si gen konfli, pa lage move pawòl sou moun oswa sou rezo sosyal. Wòl ou se fè mizik, bati epi rete pwofesyonèl. Sonje, relasyon se kle ki louvri pòt siksè w. Leson jounen an se, Yon bon relasyon nan mizik se tankou yon bon bit, li kenbe tout bagay ansanm. Trete chak moun avèk respè epi chèche kreye opòtinite ansanm. Sonje, ou ka gen pi bon mizik, men san relasyon solid, w ap toujou rete nan yon kwen. Kesyon m pou ou kounya, ki relasyon pwofesyonèl ki te ede w plis nan mizik? E kijan ou ka amelyore relasyon ak kolaboratè w yo? Kòmante anba pou pataje eksperyans ou ak nou epi aprann de kominote Mizik Mentò a. Mèsi paske ou te branche sou Mizik Mentò kote mizik ak leson rankontre. Mwen se Wisbit e, sonje, mizik ou se talan ou, men relasyon ou bati ka mennen w ale pi lwen. E nan pwochen epizòd la, n ap pale sou kijan pou atis kenbe konsistans pou grandi chak jou. Travay, konekte, epi grandi chak jou.